Bonjou, bonswa la fami Global News, sa pral depan de kilè nap gade videyo a. Nan videyo sa m vin rakonte nou sak genyen pou pase, sak genyen pou fèt nan ane 2050 ki gen pou vini. Avan m kòmanse videyo a, map di nou silvouplè si ou potko abone chanèl la, fè sa pou mwen tanpri. Se yon fason kap motive m, kap ankouraje m pou m plis travay. Bon nap komanse nan video a Lè se jan de video sa yo m pote m pa tèlman pete kouri yon fason pou n ka konprann pi byen Sak gen pou pase nan ane 2050 Pou kounya Latè pase a 7 pwen 7 milya abitan. Li te 7 pwen 5 milya abitan, li pa 7 pwen 5 milya abitan ankò, li 7 pwen 7 milya abitan. Mete sa nan tèt nou. Malgre gen moun ki ap mouri ak gwo epidemi, ak gwo maladi k ap fè ravaj nan mond lan, sa pa anpeche to de natalite a ap miltipliye. L'ONU ki se Òganizasyon dè Nasyon Zini prevwa an 2050 popilasyon mondyal la ap atenn a 9.7 milya abitan. Daprè l'ONU, an 2050, popilasyon mondyal la ap atenn a 9.7 milya abitan. E an 2100? Popilasyon mondyal la ap miltipliye a 11 milya abitan. Nan 2 milya moun ki gen pou fèt nan mond lan ankò nan 30 pwochèn ane k ap vini an, 2 milya moun sa yo ap soti nan 9 peyi. Nan 9 peyi sa yo nap jwenn End, nap jwenn Nijerya, nap jwenn Pakistan, nap jwenn La Repiblik Demokratik di Kongo, nap jwenn Letyopi, nap jwenn La Tanzani, nap jwenn Ledondezi, nap jwenn Lejip e Lèzetazini. Yo estime an 2027, peyi End gen pou pase devan Lachin kòm peyi ki gen pou plis peple nan mond lan. Laplipa nan peyi ki fè plis timoun sou planèt la, se peyi ki pi pòv yo, se sa yo di. Kounye a n ap travèse dans le nombre des migrants. Nan tout rejyon nan mond lan, genyen 272 milyon migran. Nan 272 milyon migran sa yo, se nan 10 peyi sèlman yo soti. Etazini, Etazini ki nan tèt klasman an, yo resevwa yon afè de 51 milyon moun lakay yo. An dezyèm pozisyon, N ap jwenn Almay. Almay ki gen yon afè de 13 milyon etranje ki kite peyi lakay yo pou yo vin nan peyi Almay. An twazyèm pozisyon, n ap jwenn Arabi Saoudit. Arabi Saoudit genyen 13 milyon etranje. An katriyèm pozisyon, n ap jwenn Larisi. Larisi ki genyen 12 milyon etranje lakay li. An senkyèm pozisyon, n ap jwenn peyi Angletè. Anglè yo ki genyen 10 milyon moun k ap viv lakay yo, 10 milyon etranje k ap viv lakay yo. An sizyèm pozisyon n ap jwenn Laswis, Swis genyen 9 milyon etranje k ap viv lakay yo. Aprè n ap jwenn Lafrans, n ap jwenn Kanada, n ap jwenn Ostrali, yo chak la genyen yon afè de 8 milyon etranje k ap viv lakay yo. An dizyèm pozisyon n ap jwenn peyi Itali, Itali ki genyen sèlman 6 milyon etranje lakay li, se peyi ki resevwa mwens moun lakay li. Kounye a n ap travèse nan nasyon ki plis vwayaje. Nasyon ki plis vwayaje an premye pozisyon n ap jwenn endyen yo. Genyen 18 milyon endyen ki kite peyi End pou yo al viv nan lòt peyi. Se sa k fè yo di se endyen yo ki vwayaje nan plis peyi nan mond lan e se yo menm ki vwayaje plis nan mond lan. An dezyèm pozisyon, n ap jwenn Meksiken yo ki vwayaje plis nan mond lan. Gen afè de 12 milyon Meksiken ki kite peyi Meksik pou yo al viv nan lòt peyi. An twazyèm pozisyon, n ap jwenn Chinwa yo. Gen yon afè de 11 milyon Chinwa ki kite peyi Lachin pou yo al viv nan lòt peyi. Pou n konkli, an katriyèm pozisyon, n ap jwenn Ris. Li genyen yon afè de 10 milyon Ris ki kite peyi Larisi pou yo al viv nan lòt peyi. Mèsi paske ou te rete nan fen videyo ansanm avè m. Mèsi paske ou te konprann mwen. Nou se Global News. Pa bliye abone chanèl la pou mwen. N ap tounen pou yon lòt videyo. Babay, a la pwochèn!